Hello mes amour koman nou ye koman nou ye jodi an nou gen Youmiyoud Paul ki retounen ak yon nouvo video pou nou trè trè cho jan nou konnen deja pa bliye abone ak chanel lan kite yon komantè anba epi like video an jan nou deja wèl nan tit lan mes amour de medam sa yo humm ke nou tout la konnen sou tout rezo sosyo medam sa yo ta sanble yo pap janm zanmi pou jous kaske yo mouri. Ta sanble medam sa yo pap janm ka monte yon bourik a 2. Medam sa yo, yon lè yo cho, yon lè yo frèt. Men lè yo leve a, yo leve pou tout bon. M ta swete, nou tande tout video a, de kòmansman a la fen. Moun k ap vin joure yo, mwen konnen nou. M pap ajoute anyen, m pap di way. Sèlman ouvri zòrèy nou, ouvri kràn nou pou nou tande tout sa k pral di la. An n tande ansanm. Pa konpare m. Pa konpare m. Tout, tout, tout, Sa nou e, fini, sa nou tout fini. epav ki an ba live lan, kap, e, kap pale, e, m pa konn de ki sa yap pale la, but pa gen moun ki rele nou 1, Epi, ou konn sa nou va met nan tèt nou, lè nou vin anba on live moun n ap vin pale anpil, se pwogrese w ap fè m pwogrese plis, w ap ban m plis abòne, w ap fè m fè plis lajan, ok? Lè w vin anba live la w ap pale tenten, ok? Sa sa m ap di w pa konpare m, ok, paske m pa fake, ok? Tout sa k sou mwen se pou mwen yo ye m pa fake, ok?

Met sa nan tèt nou, met sa nan kran nou, tout moun kap vin pale tenten anba live la, mete sa nan kran nou, gen moun pou mwen menm yo mouri deja ok, yo mouri deja ok, moun sa yo mouri pou mwen deja ok, pa vin pale koze kreyòl anba anba live mwen ok. Robert map vin pase chèchè lèm anba pou ou pote dosye a pou mwen ok bye bye bye ok met sa nan kran ou kotew ye a se lam te ye avre di se rès wap toujou rete yon rès moun E wap toujou pran res moun ok but m ap montre nou ke nou paka nou paka entimidem anko ok nou paka entimidem anko kote w ye a se la m te ye e kote m ye a se la w ta renmen ye ke w pap janm ye e moun mwen ye a ou pap janm moun sa jiskaske w mouri antre anba tè ou pap janm moun sa ok avan w vin pale avem met fè foto de twa diplom mete sou facebook di m me sa w aprann mwen m ap di w me sa m aprann Paske m pa pale a moun sòt, ebesil. M pa pale a moun ebesil, ok, moun sòt. Moun sòt ret moun sòt. M ta al lekòl, ok, mwen ta al lekòl. Tande sa m di w la, moun k ap vin di m granmoun nan. Lè m te, lè m te, lè m te nan laj pou m te aprann, yes m gen 28 an, men, avan m ta al fè pitit, m te chita lekòl, ok, m te chita lekòl, m aprann, m aprann, m aprann, m aprann. E tout sa m te vle aprann, m aprann tout. Ok? M pa kite sinema fè m pa, pa, pa, pa. Sinema pa pran devanm ok. Pitit a sinema pa pran devanm mwen m tal lekòl ok m te chita m te aprann pa vin fèm fache anba live la la ok 2020 pa 2019 ok bagay yo chanje mèsi cheri doudou. Fèmen non lè w fini nèt wa fè yo wè tèt ou. 2020 pa 2019 depi yon moun enmède m wap jwenn mwen wè mwen te nan ti kwen m poze m. Mwen pozem poum pa enmède, mpa enmède pèsòn non depi depi yon moun konnen se mwen wap enmède wap jwenn mwen. Non freo depi yon moun konnen se mwen wap enmède an 2020 an map montre w map montre w ke mpap jwe ankò.
E sa fèm pè bagaj la yo wi. Mwen janm moute. Pase moun yo annuyan. Si w son moun ki pa renmen like bagay sa yo. Move zafè. Pou w ale pou w aprann e, sa m te aprann ankò? Enfòmatik biwotik. Fò w ale pou w al aprann sekourism. Fò w al aprann. Syans ekonomik lè sa wap vin pale avèm men tout ou paka montrem papye sa yo ou paka pale avèm ok ou son fake wap toujou rete fake ok pa vin ranse anba live lan depi nou vin ranse anba live lan map moutre nou kem map moutre nou kem pa pè nou ok. Lè zak di gen pwoblèm.
Yo konn afè yo Mwen yo kon moun a moun wap pale anba live la li konnen paske gen nenpòt yo 3 la mwen kap ekri tenten anba live la m konnen yap jwenn avèm aprè sa map delete live la men fòm fè epav yo konnen ke m pa m m 2000 2000 2020 pa 2019 Pa ok pote boure pa pote boure sou mwen konsa paske wè mwen menm la depi Bondye fè m anfòm li fè 2 pitit mwen yo anfòm tout epav mèt mouri pou mwen deja. Se mwen avèk 2 pitit mwen yo depi nou byen, nou anfòm, tout lòt epav yo mèt mouri deja, yo mouri pou mwen deja mwen menm, m pa konn si moun sa yo egziste pou mwen. Rest in peace.
Wa mon konpè Mon konpè Fon ti chante mwen ankò Mon konpè Li ka mèt ap pran tou non
Non, y ap oh y ap fè paj studio a mache Mete pa mete w ap mache Cheri doudou m pap bloke yo non fòk yo ret la pou yo toufe Map kite yo la pou yo toufe yo yo edem trop. Gen de seri de moun ou pa wè moun yo non ou just pa wè moun yo ankò peu importe Mwen menm lèm te piti manmanm te toujou aprann mwen pa manje rès moun ok m pa renmen manje rès moun m pa renmen m pa manje rès moun ok. Gen moun se lè w fin pase se lè sa pou yo pase paske yo se fake ok mwen m pa fake ok. Sa ki tou di pawòl sa. Gen de moun e lè w fin pase. Lè m fin pase wap pase. Lè m rive yon kote m fin pase se lè sa pou pase ou paka pase devan m ok ou paka pase devan m lè m fin pase pou pase pa fè m tenten konsa.
Mwen vin ranse la. Lem fin pase pou pase ok. Ou konn kiyes kap kontan bagay sa? Li tap pran ti tèt la epa pou. Li tap pran li.
Popo lap depoze pou moun yo. Baby banm di w.
Moun yo telman enmerde. Kenbe zorey li. Son bagay kem paka esplike. Yo telman enmerde. Ou pa we moun yo. Map redi nou sa anko. Gen de moun pou mwen yo mouri deja. Moun sa yo mouri deja, m pa konnen yo, m pa egziste. Mwen menm sa ki enpòtan pou mwen se Fedna, Franswa e 2 pitit li yo. Gen moun pou mwen yo mouri deja. Pa konpare m ok, pa vin konpare m a pès, a a pyès fake. Ok, pa konpare m a pyès moun fake k ap vin pran pòz. O o, a fè m pale konsa m ye? N ap fè m fache. Moun lè w vin anba live ou pa rele l mezanmi. Ou live, èske m di entèl vin anba live la? Ou vin ou ap vin joure m. Lè w vin joure m nan w ap vin pale de moun. Oh oh. Gen de moun pou mwen yo mouri deja franchman. E tande m tande, e tande m tande moun ap vin site non bala mwen pou mwen yo mouri deja. Yo pa mete sa nan tèt nou tande. Pa vin nonmen site non pyès moun. E pou wè m ap pale avèk fanatik mwen yo kounye a. M konnen m gen anpil fanatik k ap gade m la. Ou wè fanatik mwen yo yon sèl bagay m ap di nou. Ou wè depi nou ta wè yo poste yon foto Fedna, y ap di tete anba l pa reponn pèsòn moun. M ap di nou sa ankò. Pa reponn pyès moun k ap di m betiz ni k ap di m tenten. Kite yo di betiz. Kite yo di betiz. Moun nan mèt ap di betiz, kite l di betiz. Mwen m pa nan di betiz avèk moun paske mwen edikasyon m pa pèmèt mwen di moun betiz. Ni fè fake paj pou m al joure moun. Moun ou a k ap fè fake paj k ap joure moun yo, se de moun ki fake. Yo fake, yo fè fake paj pou y ap joure w. Mwen m pa fake, m pa nan fè fake paj. Epi bon bagay map di ankò gen anpil moun tande kap di mas mwen an gen pou tonbe ou wè mwen menm nou ka nou ka al chèche enfòmasyon de fedna depi lèm te lekòl ale nan fakilte kran ale nan nan nan nan setefò ale anpil lòt kote mande kiyès fedna ye jou wèm nan se konsa mte toujou ye mpat janm kòmsi yon moun ki te anlè ni yon moun ki te maledve ni yon moun kap derespekte moun jamè sa mpa genyenl lakay mwen mpa genyenl lakay mwen ditou mpa maledve e nou pap jwenn mwen lòt fedna ke mwen menm.

Se pa sa, poukisa nap enmède m ke mwen menm m ba nou vag. M ba nou vag nou stil ap nwi m mwen menm poukisa. Ou wè sa nou fè m nou fè m yon pakèt mal yap fè m sou entènèt lan. Nou pran pitit mwen nou fè vye tete sou pitit mwen m pa di nou anyen. Ou wè moun sa k fè sa m just chita map priye pou li chak jou. Chak jou m pran l, m pran foto l, m ap priye pou li.
Kès te kòmande manje yo? Mwen.
Paske m konnen mwen Bondye ap ban m jistis mwen avèk moun ki pran foto pitit mwen ki sal yo a. Men nou stil ap enmède m. Ayy ayy fè ayy m vle.
Manick monte live nou pa wè sa pou n fè se bèt se tenten pou n ap vin di. An ti pè lèse. Ok.